Maladi sa fè moun pa ka respire byen e l fè moun ki soufri li santi ke yo ap toufe e plede touse. Nan peyi nou, maladi sa nou rele li opresyon. E envite nou jodi a se yon pnemològ, yon pwofesè inivèsite ansanm avèk responsab inivèsite tou, se Doktè Jude Jean Jacques. Byenvini nan Koze Lasante, magazin sante televize kreyòl, emisyon sante prefere w la. Jodi a nou pral pale de asm. Deja, jan ke nou renmen fè sa, mwen envite nou poze kesyon nan kòmantè, rakonte nou istwa pa w ansanm avèk maladi sa. Men sitou, abone w ansanm avèk diferan paj nou yo pou w kapab rete okouran de tout nouvo videyo ki ap gen pou pibliye pou ou yo. Non pa m se Shekina Chery, E se yon plezi pou m kapab genyen w ansanm avèk nou jodi a. Yon lòt fwa ankò, byenvini ansanm avèk ou menm k ap gade nou la. Jan mwen te di ou talè a, nou pral pale de asm jodi a. E nou gen ansanm avèk nou pwofesè e doktè pnemològ Jude Jean Jacques. Alòs, Bonjou e byenvini Doktè Jean Jacques nan Koze Lasante, magazin sante televize kreyòl. Dòk, bonjou e Shekinah, se yon plezi pou m avè nou jodi an pou n pou nou pale de yon sijè ki trè enteresan ki se opresyon e m espere ke nou pral gen yon bon ti nou pral fè yon bon ti tan n ap debat de kesyon ki ase enteresan e pèmèt moun moun yo konprann yon seri de aspè konsènan maladi sa a ki trè trè enpòtan e ke nou ka konsidere kòm yon pwoblèm de sante mondyal ok nan tout mond la. Donk ankò yn fwa e bonjou e nou pral konti nou pral nou pral debat. Enbyen ok.
Alòs sou menm lanse sa, premye kesyon ke m genyen pou ou konsènan maladi sa, se èske ou ka di pou moun ki ap gade nou la yo kisa opresyon an ou ankò kisa asthme lan li ye?
Bon, mwen pale yon bon kreyòl, m espere m ka eseye eksplike moun yo kesyon ou poze m nan nan yon bon kreyòl menm jan avè w. M pral fè efò a. Donk, asm ou opresyon jan w di an, donk se yon maladi kwonik, nèspa, ki atake aparèy respiratwa moun yo e ki fè ke moun yo vin genyen yon fenomèn ki pèmanant, oke. ki la, ki fè ke yon pati nan aparèy respiratwa w la ki rele bwonch toujou ap anfle. Donk, opresyon oubyen asm, e jan nou eksplike l avèk tout moun an jeneral, donk se yon maladi kwonik ke moun yo devlope apati de laj de dezan, paske an jeneral se apati de dezan ou ka konfime ke si yon moun fè opresyon ou pa. donk ki manifeste pa de senptom tankou pwoblèm pou respire epi poumon moun nan k ap sifle, jeneralman se pa poumon an vre non se bwonch yo paske gen yon fenomèn ki rele bwonkokonstriksyon sa vle di se yon pati nan aparèy respiratwa w la k rele bwonch ki vin yon ti jan redui de limyè li yon ti jan redui ki vin fè ke gen yon difikilte pou lè pase e lè. e èr lan ap pase li vin fè ke poumon an parèt tankou on ògàn kap sifle donk se pou sa anpil fwa gen moun tou an Ayiti ki rele l maladi sifle donk gen anpil e gen anpil lòt definisyon men m panse ke nou ka rete sou sa kòm definisyon pou komen dè mòtèl donk. Ok alòs kisa menm ki kapab bay maladi sa?
Bon, maladi as lan se de predispozisyon. Ou ap wè anpil fwa, e ou ka wè nan yon fanmi anpil moun asmatik. Ok? Li pa lye sitou avèk de jèn, men li lye sitou avèk eredite nou ka di. Donk, li lye tou. avèk de, kòman m te ka di sa, de faktè ki predispoze kay moun nan, e sa k fè w ka wè ke yon moun te gen dwa pa egzanp asmatik, pa janm devlope senptom, e se a la favè pa egzanp de yon deplasman l fè al yon kote, epi faktè sa vin deklannche lakay li. e vin fè ke senptom yo kòmanse manifeste. Donk gen de moun se pa rapò a lanviwònman, anviwònman yo ye a ki vin fè ke, paske gen yon gwo rapò ant asm e sa nou rele atopi respiratwa. Donk se tankou yon alèji nou ta ka di. Wi, se sa nou te ka rele alèji. Donk se se youn nan e bagay ke nou fè tou pou nou pou nou fè prevansyon e kriz das kay malad yo, nou mete yo sou anti alèjik ki vin fè ke yo fè de reyaksyon alèjik mwen souvan ki ka deklanche kriz das an jeneral lakay yo. Donk se faktè sa yo, anpil faktè anviwònmantal, eredite ki ka vin fè ke asm lan deklanche kay moun nan. E sa ka rive tou wè gon moun ki te nan yon anviwònman done, nèspa, epi l al yon lòt kote, l pa janm fè kriz das ankò. Paske. Faktè ki te konn la, ki te konn fè toutan l ap deklannche kriz yo, yo pa prezan ankò. Epi ou wè ke gen anpil lòt fenomèn ankò. Gen de moun tou ki di w, k ap eksplike w nan istwa yo, ki di w ke se apre, depi lè yo fin gen premye rapò seksyèl yo, yo pa janm gen kriz das. Gen moun ki di w tou yo te abite tèl kote, yo te konn souvan gen kriz, apre sa yo deplase al yon lòt kote, yo pa janm gen kriz ankò. Èske Tout difikilte respiratwa nòmalman se asm li ye. Non, tout difikilte pa asm. E asm lan, li genyen de siy ki komen avèk plizyè lòt maladi respiratwa. Men mentnan, kòm ou pral detekte kriz d'asm lan, se an fon, se apati de istwa malad la. Ok. Donk jeneralman jan m di w lan, son, son maladi, se swa pedyat yo k pral dekouvri l.

dyagnostik lan. Men, siy ke moun nan ap prezante yo se de siy ki lye avèk fenomèn ke m te di w la, fenomèn de bronkokonstriksyon yo. Pwoblèm pou respire, sifleman, e lòt siy pa egzanp. Paske ou konnen nan bwonch lan pral ap gen yon reyaksyon enflamatwa, donk sa ap vin fè ke bwonch lan ap bay de sekresyon, moun nan ap touse, donk moun sa ka gen de yon tous. a repetisyon. Donk, otomatikman l ap touse akoz de ekspekt, akoz de reyaksyon enflamatwa w lan ki gen, gen sekresyon nan bouch lan, li pral vin touse e l ap krache tou. Donk, tout an yon ansanm de siy, men fò m di w tou nan asm lan, gen dwa gen yon kriz dasm, m te ka di ki, e, s on, yon kriz dasm nòmal, pa genyen e siy de chòk, men konn gen de moun tou, ki gen sa yo rele yon asm egi grav, donk se yon lòt fòm de kriz dasm ki bokou plis sevè. Donk lè sa moun nan gen, non sèlman l gen difikilte respiratwa, li gen tout siy sa yo m sot di w lan, men li genyen des signes de choc ok, li gen dwa gen ekstremite l ki fwad, li gen li gen dwa genyen yon ogmantasyon frekans kadyak la, donk kè l ap vin bat fò. Donk li vin gen yon ogmantasyon tou frekans respiratwa li. Donk difikilte respiratwa la vin bokou pli sevè. Donk se yon moun ki pral oblije pran oksijèn, dè choz kòm sa. Donk a se moman la se yon moun ki pral merite ospitalizasyon. Donk siy yo li an fonksyon de kòman kriz das la manifeste. Donk se pou sa mwen menm antanke medsen ki sa m fè? Mwen fè, mwen bay malad mwen yo dè metòd ki pou konnen ke. Kilè yo ka rete lakay yo, kilè tou fò yo wè medsen an. E sa k fè ke gen anpil moun ki mouri nan zafè pwoblèm opresyon, le pli souvan se yon pwoblèm ki lye a edikasyon. Donk moun nan pa konn kilè li ka jere, li sipoze li menm li ka jere sa, kilè fò l al wè medsen l. Donk sa vle di ke ant yon pasyan ki asmatik e yon medsen k ap pran l an chaj sipoze gen yon trè bòn relasyon. Donk, wala. Donk jisteman m ta pral mande w konsa, èske yon moun ki gen asm li ka trete?
Bon, asm se pa, wi li ka trete, men se pa yon tretman ki prale vè la gerizon. Jan m te di w o debi se ke gen de moun ki gen, ki asmatik e ke a la favè de plizyè, de sèten faktè yo vin rete ke yo wè ke yo pa, yo pa janm gen kriz d'asm ankò. Men sa pa vle di ke. moun nan pa asmatik ankò. Sa ka rive apre dizan, apre ventan, apre trantan, moun nan vin ekspoze a menm faktè sa ki te konn ap fè l ap gen kriz, li rekòmanse gen kriz. E donk tretman yo se de tretman ki ke nou konnen e se e sa pral depann de de sa moun nan genyen an. Gen moun ki sou ponp, gen moun ki sou. kòtizòn, gen moun ki sou ki itilize aparèy de nebulizasyon, byen ke mwen menm pèsonèlman mwen gen yon preferans pou aparèy de nebulizasyon yo paske yo rezoud pwoblèm kriz lan bokou plis rapid pi rapidman ke ponp lan. Donk se sak fè olye ke mwen menm dèfwa m mande malad mwen yo itilize ponp, m konn prefere yo achte dè aparèy de nebulizasyon pòtab. Donk. E ou di ou ta pral poze m kesyon konsènan tretman an. Mwen menm sa m fè an jeneral, e mwen eseye rann pasyan an mwens depann de mwen. Ok, sa vle di ke gon yon, pa egzanp, malad la sipoze ka itilize yon ponp san ke l pa rele m nan telefòn, li sipoze ka itilize aparèy nebilizasyon l san ke l pa rele m nan telefòn, li sipoze ka itilize, sa m t ap eksplike w talè a, debimèt de pwent li pou l konnen ki lè l gen obstriksyon lejè, ki lè l gen obstriksyon modere, ki lè l gen obstriksyon sevè. E m di l tou, depi se yon obstriksyon lejè epi li itilize nebilis, aparèy li, li wè ke obstriksyon an leve kòrèkteman, donk se pa lapenn ke. li rantre an kontak avè m. Donk, malad la vin pi responsab de tèt li, li konprann maladi l la.
Li konprann maladi an e li genyen de bagay ke li menm li ka fè pèsonèlman san ke l pa oblije kouri lopital la. An jeneral, se t ap sipoze sa tou pou tout maladi ki kwonik yo, pou moun nan kapab konprann maladi l, lè sa m panse ke l ap jwenn pi bon rezilta. Moun nan ap pwoteje tèt li plis tou. Se sa. Otomatikman ke malad lan gen yon minimòm li pa ka fè, Donk, a mwen de kriz, malad la ap kòmanse afole. Donk, m pral ba w egzanp senp. Nan nan jesyon kriz das la, yo di w genyen de senptòm noktirn, gen de senptòm diyirn, genyen senptòm ki lye avèk e kalkil ke moun nan ap fè lè l ap mezire debi eskiratwa de pwent. Mwen menm, tout malad mwen yo ka fè sa. Yo ka konnen. apati de ki de pa semèn depi ou gen tan depi ou oblije ou malad pa egzanp map ba w bagay senp ou malad ki oblije fè e ki oblije pran tretman plis ke de fwa pa semèn ok se yon malad otomatikman ki sipoze al wè yon medsen ok men yon malad ki gen senptom sèlman yon fwa pa semèn ok. E li ka kontinye avèk tretman de fon ke medsen an mete l sou li. Men otomatikman ke malad la ap fè plis de 2 kriz pa semèn oubyen plis de 2 kriz pa mwa, donk la se yon malad ki sipoze wè. Epi sa ki enpòtan tou, sa se pou petèt pou medsen, sitou jeneralis ki pa twò abil nan fè prizanchaj ki tas. Prizanchaj kriz dasm lan, sa ki pi enpòtan ladan se pa kriz lan ou jere a, se swivi ke w ap planifye pou malad lan. Epi tretman w ap voye l ale lakay li. Donk, yon malad ki fin fè yon kriz dasm, donk ou sipoze planifye yon swivi rapwoche pou li. Paske sinon, e bon pou m repete anpil etid ki fèt sou sa, se yon malad ke ou pral resevwa par la swit nan 1 mwa, 2 mwa pou yon lòt kriz ankò. Alòske. Si malad sa ou te voye l, e swa ou refere l avèk yon spesyalis ki pou fè dè le landemen yon tretman apwopriye pou li. Donk se yon malad pwobableman ou se yon malad ki pap oblije tounen dans 1 mwa, dans 2 mwa pou yon lòt kriz ankò. Donk sa se trè enpòtan. Nan peyi nou, nou tande anpil istwa de moun ki fè kriz asm ki mouri. Dè moun ki te konnen ke yo asmatik, e poutan ki rive mouri. Kisa selon ou menm ki konn lakoz ki nan kriz asm nan, nan maladi a ki koz ke moun nan li menm li mouri? Bon, e sa m toujou di l, sa se, se gon seri de desè e mwen tande ki e ki ki rive akoz de asm, mwen menm m panse ke desè sa yo li lye avèk edikasyon. yo lye avèk edikasyon. Paske swa ke pa egzanp moun nan pa gen dispozitif lan ki di prezan nan moman ke l gen kriz lan. Se konn ka sa. Moun nan pa, dispozitif lan pa prezan. E moun nan, e menm lè dispozitif lan pa prezan tou, men petèt gon minimòm moun nan te ka gentan fè pa rapò avèk yon rezo ki etabli. Men lòt bagay ki enpòtan tou nan priz an chaj kidas lan. Si dispozitif lan pa prezan, malad la sipoze, medsen k ap swanye pasyan an sipoze ansanm avèk pasyan an etabli yon rezo yon rezo ki pou pèmèt li rive nan lye de prizanchaj lan rapidman. M pral ba w yon egzanp senp. Si m gen yon pasyan ki, si m gen yon pasyan ki asmatik, ki abite, dizon, e nan zòn lopital jeneral. Donk si m ap fè yon rezo pou, e de priz an chaj pou li, rezo a sipoze e pran an kont lopital jeneral ki tou pre a. Ok. Pou l ka jwenn swen an le pli vit ke posib. Si m ap pran an chaj yon pasyan ki asmatik ki abite Dèlma 33, fò n eseye fè yon rezo k ap pèmèt li rive lopital Lapè rapidman. Rezo a l ap depann de plizyè faktè. Fò l depann de mwayen ekonomik moun nan. Paske si m konnen moun nan se pa yon moun ki gen gran mwayen, m pa ka di l ke lè ke ou gen pwoblèm, kouri ale nan yon lopital prive. rezo de priz an chaj la, li teni kont de plizyè bagay. Donk, w ap wè ke an Frans oubyen nan plizyè peyi ki genyen de sistèm ki plizoumwen. Sèvis dijans yo, plizoumwen.
Egzakteman. Yo menm, yo tèlman byen wode nan sa y ap fè a pa rapò avèk sa, w ap wè ke rezo depann de. rezo anbilansye yo. Wè, swa vè samu y ap di w, ou rele 911, ou fon seri. Donk li depann de sa. Men nou menm, ou ka adapte w an Ayiti an fonksyon de ki pasyan ki anfas ou. Donk, dizon ke ou gen yon pasyan ki di w, a dòk mwen genyen yon abònman avèk yon anbilans, yon rezo anbilans prive. Enben la, ou pa gen pwoblèm ditou. Mentnan, nou konnen pa egzanp isi an Ayiti, rezo anbilansye, e leta a son an jeneral li pran li pran tan pou l rive. Donk ou ka ou menm avèk malad la ou etabli yon sistèm ki pèmèt swa yon pwòch li oubyen yon moun li gentan mennen l nan lopital ki pi pre an atandan ke prizanchaj lan fèt. Donk mwen panse ke anpil nan dese sa yo yo lye avèk yo lye avèk edikasyon. Dezyèmman yo lye avèk avèk tou sa, il faut le dire, dè tretman ki mal kondui, ok, dè tretman ki mal kondui, pa egzanp, ou gen yon malad ki te nan ijans epi yo pa voye l ale paske sou yon tretman kòtikoyid, pa egzanp, ok, yo pa voye l ale sou, si se yon trè, yon pasyan k ap fè dè reyaksyon alèjik a repetisyon, malad la egzeyate san anti-alèjik, pa egzanp. Donk tou sa se yon ansanm de faktè

priz an chaj lan. Donk, yon moun ki vini nan ijans lan pou kriz das, yo di ou fò w fè 1, 2, 3. Donk, pa egzanp an Frans, yo di ou ke moun nan ki vini nan ijans lan pou kriz das fò fò moun nan nebilize, fò l resevwa oksijèn, fò l resevwa, fò l fè yon tretman pa kòtikoid, kèlkeswa satirasyon an oksijèn nan. Donk, anpil fwa w ap wè ke dèfwa gen ti neglijans pou yo bay moun yo oksijèn pa rapò a satirasyon an oksijèn moun yo. Ò, malad la gen yon bon ko konstriksyon k ap pèsiste, ou pa konnen nan ki nan ki moman li ka tonbe an ensifizans respiratwa. Donk, fòk li resevwa oksijèn. Donk, se enpòtan. Donk, ki konsèy ou t ap genyen pou yon moun ki soufri asm, ki soufri opresyon oubyen ki gen yon pwòch li ki soufri maladi sa?
Bon! Konsèy lan se ke li sipoze gen yon spesyalis k ap swiv li, sa se enpòtan. Li sipoze aprann konnen maladi l genyen an. Ok. E si l gen yon spesyalis k ap swiv li e pou maladi an, donk spesyalis lan ap gen pou obligasyon pou l eksplike l tout e itilizasyon e aparèy de premyè entansyon yo, yon ponp, aparèy de nebilizasyon ok epi eksplike l tou itilizasyon yon aparèy tankou debimèt de pwent lan ki pral pèmèt li konnen paske debimèt de pwent yo fè pou malad yo yo trè senp a itilize yo gen de kòd de koulè wouj vè jon depi w nan wouj la w konnen w pa bon la se touswit kay doktè depi Depi ou nan jone nan son li modere, depi ou nan vert lan sa vle di ou genyen yon debi yon debi ekspiratwa de pwent ki nòmal. Donk li trè fasil a itilize. Donk tou sa yo mwen menm panse ke non sèlman fòk malad yo responsabilize, fòk ke medsen yo pi responsab tou nan nan jan yap pran an chaj kriz das yo. Epi answit leta tou, leta genyen. e yon efò pou l fè tou pou mete materyèl ki pou pran moun yo an chaj rapidman nan sant yo paske menm si medsen an konnen lè malad la rive fò l bay oksijèn, fò l fè nebilizasyon, fò l bay tèl medikaman men fòk ke medikaman sa yo disponib sa se responsabilite leta Ok mentnan nan lot peyi wap wè tou genyen sosyete sivil la ki pi responsab gen des asosyasyon de moun ki asmatik gen des asosyasyon ki bay sipò yo a moun ki asmatik ki jwe yon wòl trè enpòtan nan fè edikasyon moun yo pa egzanp an ayiti bon nan ki nivo nou gen sa an ayiti se sitou nan nivo dyabèt avèk fadimak ki fè anpil efò pou fè dè seyans dedikasyon, men yon maladi kwonik tankou asm te sipoze genyen yon Leta te sipoze, menm m pa konnen kòman y ap fè, mete yon sistèm an plas ki pèmèt moun yo resevwa enfòmasyon ki nesesè sou maladi yo a e kòman pèmèt yo vin mwen depandan sitou de asm. Ok donk m panse la ke nou fon bèl pale sou maladi sa ok nou wè ke maladi sa son maladi ki gen yon rapò ereditè ki enpòtan son maladi ki pral atenn aparèy respiratwa moun yo sitou donk yon moun ki ta kapab gen yon istwa asm nan fanmi l ki konn ap fè de kriz asm si li wè ke li pa janm gen de kriz ki manifeste sa ka vle di tou ke. alèjèn nan oubyen sa ki te konn ap fè ke li fè kriz nan tout tan an, li pa nan milye a ankò. Donk sa pa vle di ke moun nan li geri pou sa. Se sa. Donk nou pale an lon e an laj de maladi sa ki se opresyon e m panse ke aprè emisyon sa tout moun ki t ap gade nou la yo maladi sa enben l pa etranje pou nou ankò. Alòs m panse ke nou rive nan fen emisyon an. Doktè Jude èske ou t ap anvi ajoute kèlke choz pou moun ki tap gade nou yo? Bon, se e m remèsye w dèske w te envite m pou m patisipe nan emisyon sa ki trè ki te trè enteresan. E si m ta gen yon dènye bagay pou m ta anonse sè ke se 1 pou medsen yo pou yo pran le tan lè y ap fè prizancharj asm pou pasyan yo. Non se pa medikaman an sèlman, se sitou ledikasyon pou yo fè, pou yo aprann moun yo kòman pou yo itilize dispozitif yo. Paske gen anpil moun ki gendwa pran ponp epi ponp lan, lefèt ke moun nan pa konn kòman l itilize l, ponp lan va itil li anyen. Ok? Donk, edike moun yo, eseye dekouvri. Faktè deklanchan de kriz lan kay moun yo pou wè kòman yo ka oryante yo mye e dezyèmman e pou malad yo pou yo koute e medsen yo nan kòman nan kijan pou yo pran ponp lan nan kijan pou yo itilize nebulizatè lan nan kijan pou yo pran medikaman donk m espere se pa dènye emisyon nou fè sou dosye sa. Donk yon pwochèn fwa, nou ka eseye pale bokou plis an lon e an laj de as lan e reponn a lòt kesyon ke nou pa t rive reponn nan edisyon sa. Mèsi. Mèsi a ou menm ki t ap gade emisyon sa jodi a. Mèsi a ou menm Doktè Jean Jacques ki te patisipe ansanm avèk nou e te pote anpil limyè pou tout moun ki ap gade nou la. Donk se te Koze Lasante, magazin sante televize kreyòl. Pa bliye abone ansanm avèk. tout paj nou yo pou kapab okouran de tout nouvo emisyon kap pibliye pou ou yo. Se te avèk ou Shekina Cherie pou te prezantew emisyon sa. Deja mwen baw randevou pou semèn pwochèn pou yon lòt emisyon ki pi bèl e ki rich pase emisyon sa ke nou tap gade jodi a.